Pa repetel ankò. Manmi. Mpa kwè ou menm ap oze fè yon bagay konsa. Manmi silteplè.
Se la verite.
Anaël. Roméo renmen w, li marye ansanm avèk ou, se mari w li ye pou wap fè manti sa, paske ou pa vle li, paske ou pa vle li dirijan antrepriz la se sak wap fè manti sa, poukisa?

Ou konnen demwazèl la fè m fache men. Sa k pase konsa?
Monchè dènyèman m bay manzè règle yon misyon m ban li pou l ale nan randevou an. M pa konn kote manzè ale se wout pa l li fè men kareman menn li rate randevou a menn li fè m pèdi 50 mil dola yo menn. What?
Ah kòman sa a.
Msot kwaze avèl la men lè lap banm news la men Shit sak te rete m te fwapel la men m pat wèl non men. Ou ta gen rezon wi. Si w bay e moun nan jere yon bagay pou ou, li pa ka pase nan wout pa l. Men sa w deside fè nan ka sa a. Men monchè m di manzè pou l degaje l jere sa lap jere a pou l banm 50 mil dola m men. M pa ka pèdi 50 mil dola non men.
Imajine ou menm gen 50 mil dola nan baz la la papa. Che nou bèl nou bèl nèt wi menn. Kite bèl dèyè Valè bagay nou gen pou n jere
Bon zara kanpe sa sa pase menm. Bon ou konnen de nan lari a la m tap chèche gen kontwòl kèt staff ou konprann An palan de sa tou sak pase Romeo menm Bay kontwòl misye menm nan baz non.
Sa son istwa pou kont pal bro.
Men non bòs la. Se vre ou gen kèk bagay ou bay misye regle. Men prezans misye enpòtan. Poukisa tout sa kap regle se mwen se ou. Hum. Ou konnen chak moun nan baz la gon misyon pal pou yo jere bon sa mdi w la. M ka konprann. Sa ka rive misye gen bagay pal poul jere tou. Pèsonèl a li menm tou konprann sa mdi w la. Men. Kanmèm m panse misye a grenn vre. Paske tankou m di w dènye bagay nou te bay misye al jere a, m panse sa a delivre kanmèm. Ou konnen nèg la marye bagay sa yo men gen bagay nan pèsonèl la li menm fòk li jere ou konprann. Men misye ap delivre kanmèm baz. W ap la. Menm sa m di w la nenpòt lè bagay la pral fèt w ap la. Men m pa ta
remake se kan m pral fè misyon. Kòman w te di a, Kenskòf la? Pou misye rejwenn nou nan baz. M konprann sa w di a. Misye gen bagay l ap jere. M ap lanse demisyon. Misye gen pou jere pou mwen.
M dakò ak tout sa w di a, Gwasa. Men gen kèk tan la, m poko janm kwaze ak Romero pandan jou yo la. Depi misye pa kanpe sou anyen fake baz, pa enkyete w. Ou konn depi misye kòmanse ap voye kaka, ou konn sa k ap pase misye. Tann tèt yon fwa.
Monchè frero, Janm wè Manou pa kanpe la. Li vle touye youn nan nou wi.
Oh. Kote w jwenn ap pawòl sa w di la Richard? Atis. E pa de kòlè m pa fè avan yè non menn. Sak pase? Pfff. Frè.
M antre nan chanm nan menn. Tankou m pral antre m tande yon vwa. M fon kanpe. Ebyen Manou va m tande kap pale nan telefòn menn. Frè sa poko janm anyen se kout cheri. Baby I love you Ou ta de pawòl menn tankou fanm a gason frè Lè m rive sou manzè menn M ap eseye pale avè l pou l ban m pou l di m kiyès la pou l ban m verite Yo manzè nan kaka l ap pase m wi frè Ou son zanmi l ki rele Bebe Ou ki tenten l ap rakonte m frè A m nève sou li monchè Gade radòt mezanmi Enben kote nou pran la menm Ban m di w yon bagay menm Frèm m konnen tou dèfwa ou pa gen bèl lè ap Manova se vre. Eske ou asire ke sa w di a se reyalite? Atis,
sèl tepe m pat tepe l wi, e m regrèt wi menn. Pou afè demwazèl la m oblije tounen sou dosye ankò pase 50 mil dola sa w di m la fè kè m bat fò bòs la. Yo frè, m pap ba w manti men bagay la domine m wi menn. Bagay la domine m wi mèt. Shit m panse m pral gen 50 mil 50 mil dola nan pòch mwen la jodi a men
sa m pa panse tou. Menm si m te di m tolere manzè non sans men la kòb la gon lòt vibe wi la. M pa kab fè defisi monchè. Menm. Yo An pale pawòl serye. M gon mode fòkè menn ozetazini menn depi m pale a misye menn misye e kaka sèlman lap pale nan zòrèy mwen mwen konn kiyès yo rele mwen moun paka fèm pè monchè pedan menm jan a misye montre misye che anyen paka fè. Bon si mòdòfòkè sa e la l ye nan bwenn ou l ye fann tèt li deja e mwen pa dakò nèg ap vin pase kaka sou w la non bòs sa.

Moun son grenn nan mouda men mwen menm. Men sa nap fè Nou al jere res la yo. Mwen poko fin bwe.
Ou fin bwe? Ebyen.
Kade kow. Mwen veye veye veye. Manzè rizyèz twòp. M tande tout sa lap di yo wi epi lap pasem nan kaka esak nèvem nan. Se sak pwoblèm nan wi vwala si w wè l fè sa yo kounya e ok lakoz rezon Madoff ap soti nou pa konn si l moute si l desann chak jou l deyò Anben, an nou va gen mennaj. Depi wè sa. E anplis, abiman l ap pran yo, sa pa fouti pa soti tèt a tèt dwe. Ou konprann frè m? A e di mwen m te tou ba l yon pinga. E konsa m ye, ou konnen mwen depi m nève, m nève nèt. M te tou ba l yon pinga, m te di l, se swa li ban m verite oubyen konkou l lan, m lage l nan wout. E sa m te di l. M te di m pa pral asiste l nan konkou l lan. M pa konn pou nou. Oh non, oh non, non freo, freo m'pap baw manti, ou pa ka di ou pa pral nan konkou a. Deja pou youn, se ti sè nou Manova ye. Si nou pa ale, l'ap parèt lèd. Se vre Manova ka gen mennaj, men pa bliye, se vre m'konnen vre yon jou l'ap gen mennaj. Se vre l'poko gen laj pou sa. Men frèm m'ap di'w, rad sal lavan fanmi, e pou nou l'ye. N'ap rale zòrèy li, men pigaw di ou pa pral nan konkou a. Si nou pa ale, kiyès k'ap ede'l? Atis.
Sa wap di a la m pa konnen l non. Epi m kanpe dèyè li frè.
Monchè frè m, sèl sa m konnen, kòm ewo pi gran pase nou. Se nou twa k ta pou chita pou nou diskite sa menm. E sa Manova fè la? Pou di Manova ta lage dèyè l ba jèn ti gason anfwajele l? Ou pa janm konnen non frè.
Epi janm te wè ti moudal te koumanse bagay la m wèl kreve wi e san pite sa kotel pranl non men san pite sa kotel pranl manman nou pat konsa. Epi li pat banm sa non men bon timoun wi m pa konnen ki bon kòm nou pa konn tout zanmil m pa konn kijan de frekantasyon l fè monchè manzè vin gate nan men nou menn. Men freo sa pou nou fè jan wèm diw la se nou 3 k pou jwenn ansanm pou nou regle sa e nap fè sa pi vit ke posib pase konkou a pa twò lwen pou nou ka aranje sa ou menm avè w di w pa pral nan konkou a m pa dakò avè w. Ou di nou 3 wi men nou 4 fòk li la tou frè fòk li la fòl pale si non m pap prezante vre menn E m Nou pa gen nan Pa gen youn nan nou ki ka fè m prezante non Wè m di nou sa Mwen menm Kit Ero k pi gran m pa bezwen konnen M p ap fon pa. Richard m ap di w yon grenn bagay Wè si m kanpe devan Manova L ap pale lèd avè m Jan w wè sa te pase Dènyèman Mwen m ap foul yon souflèt M p ap okipe Ero k ap di m dis k ap di m dat Ke sa N ap regle sa nou twa avan Ero li menm Kòm m nan kòkòday ansanm avè l A rele l la pale avè l.

Toujou fèm ri yo respekte moun yo konn jan pou yo konvèt moun anfen m renmen fason timoun yo wi anfen. Menn kòman ou lage nou konsa ou lage fanmi an nèt wi menn. Monchè m pa lage w zanmi pam monchè pase m gon yon tray map pase la zanmi pam a Sarah sa pa fè ri monchè manmzèl genlè pye manmzèl m pa konn ki pye l gen ankò si se poudre l poudre menn pase m pa janm sòti yon jou Kou m deplase mwen se pa deplase menm. Monchè avanyè papa m sòti menm. Lè m retounen lakay la m te jwenn li menm. Ou kwè se lè m ap resòti pou m fè yon lòt m al yon lòt pakou lè m gade mwen l ap parèt monchè m pa bo zanmi m. Monchè m drese l. M pa lave l lèd menm. Ou pa ou tire l kou tou menm? Non m pa tire l kou non.
Ou konnen menm. Monchè kòm ou deja nan fanmi an yo di rakonte se vann men baz se pa vann m ap vann sa a. Nou gen lakay la tou k rele Razmanova. Ti fi sa son mizè wi lap fè nou pase. Koman?
Oh oh!
Monchè, e jenerasyon sa menm ki pa bon tande. Non. E tout fanm kounya ap gen yon lejè tande frè m. Non men zanmi m, nou tout sa pa ka nan kay la nou kite Manova ap ap ouvè, ap fè sa l vle? Koman sa vle di sa? Diane ou byen ri wi non sa. Ah non li enpòtan pou mwen li enpòtan ti avèm depi lèm konnen. Ou konn bezwen moun sot avèw menm?

Eskandal bagay pil moun pa dakwe. Pou sa m konnen e antouka m prale dedye ak kondisyon Anay la ede m fè chemen l paske kò mwen sanse epuize. Non m te gentan pale Anay sou sa fò nou al achte lòt bagay ou konnen lè nou rive kote a gen lòt moun ki pral. Al achte a pa di anyen kò mwen epuize papi pa mete kòb sou li ankò mwen li pa mete sou li m pa konn sa k pase m pa gen kòb.

La fille de mesye Oscar lèl rive yon kote fòk je tout moun ap gadem fòk tout moun di oh e pitit mesye sa m paka rive yon kote pou se moun kap banm grenn Heineken grenn Benedicta sa sa vle di non m pa di w ou pral rive wap fè moun achte grenn byè pou ou men moun wap frekante yo fòk ak kyès yo ye e se sa m vle pale avè w wi Cassandre fòk ak konprann mwen lè wap frekante yon moun fòk konn ki moun wap frekante ok se sa m vle fòk konprann sa vle di se pa moun ki pral konte sou ti kòb ou wè sam diw la moun nan gentan konnen ou son gwo moun ou son gwo moun yo pral kòmsi yo fout ti bagay ti byè ou wè sam diw la se moun lè ou rive yon kote kap fè yon tab kap chita avèw pasel gen twòn ki fanmi moun yo lè ou al achte ti grenn byè ba ou wè sam diw la li pap mennen ou nenpòt kote tou se sam vle fèw konprann mpa diw pou pral mande moun grenn byè dayè yo konn kiyès nou ye ou wè sa se sam vle fèw konprann ou pa janm ka met sa nan tèt ou. Ti pran lari monchè kòman ti kòm lòt nèg yo pi gran. Se yon pta pou mè rale zòrey li bal de twa bon souflèt pou bouzen men menn pap bò manti menn ah. Pa bezwen sa pa bezwen sa mwen menm ou konn kòmanm ye mwen menm lè tout sat kochim mwen menm ou konnenm ka dressew mwen menm epa anyen map rive lòt bò a poun fèm wè manmzèl poum mande manmzèl kisal deside kòman kijan lap kijan de vi lap mennen paske fòl dim mwen menm. Pase nou menm nou ka pran nan men mwen mpap pran nan men yo mpap pran nan men yo. M konnenw m konnenw ak vye men goch la monchè m konnen chak kou ba yon moun son kout pye milèt ou bali monchè m kwè nan ou. Monchè zanmi pam banm pale avèw eseye pale avèk nèg yo ou wè sam diw la di nèg yo mèye redi zòrèy li an atandan pandan m poko al lòt bò a pase fòm jwenn a manmzèl poum pale avèl poum konnen kisal deside ok monchè aranjew jwenn avèk lòt nèg yo epi koun fin pale epi mwen menm nan semèn nan Map fon jan m pral lòbò a epi m pral tiye Bayo. Tande frè m. Monchè Eli m pap baw manti, m pap diw non non, men m pa kwè Manova sa m wè la ou ka ranje l. Zanmi m, ann kite koze tande frè m. Pase si m di, ou ka pa kwè m, men ann kite koze sa frè m. Men fanmi pa m, m ta swete ou pa lage nou. Monchè m pa gen pwoblèm zanmi pa m, ou konnen kòman Bayo ye la, nèg tèlman nan aktivite ap kouri moute, kouri desann men. Ou konn sak rive ant mwen menm ansanm avw Kimberly? pa sèlman gen yon diferans koulè de po, gen yon diferans nan panse nou, gen yon diferans nan frekantasyon nou. Ou pa ka vle moun ou ye a se li pou m ye tou. Ah bon?
Chak moun fèt ansanm avèk pèsonalite yo, chak moun gen karaktè pa yo. Ou pa ka fòse m menm jan avè w. Tale, kite m pale, ban m di w. Ou pa gen dwa fòse m. Ban m di w yon bagay.
Depi nou fèt, èske w pa jwenn nou viv alèz, nou jwenn liks, tout sa nou bezwen nou jwenn li? Ou panse si manmi te fè nenpòt frekantasyon nou t ap konsa? Dim byen. Met sa nan kran ou pou wè eske komsi Simani te yon moun menm jan avèw ki tap dèyè lanmou pou yon pran nenpòt moun sal nenpòt vye moun eske nou tap viv alèz jan nap viv la menm. Ou konn sak pase nan jenèz ou menm ansanm avèk manmiw ou konn sak te rive m gen lenpresyon lè manmi te fèt lè li pat kriye olye yo te bal tap son adoken yo te lage atè poul te ka kriye sa vle di depi nan jenèz nou nou te renmen lajan Mwen menm se pa lajan k fèm ouvè jem mwen ba yon moun se lanmou se kèm ki dirijem donk e pa lajan dayè pa gen anyen ki fèm konprann pa gen anyen ki si ke ki fèm konprann ke ki fèm si ke manmi ansanm avèk papi pou yon lanmou vrèman.